Ankouraje yo pou subscribe, renmen video sa, fè kòmantè, pataje l ak tout moun ke ou konnen depi ke ou panse ap benefisye. An nou pale dè eleksyon kongresyonèl ki pral fèt an novanm 2026. Paske medam e mesye yè, gwo dosye ki cho Ozetazini jodi an la, se pa Venezuela, men se deklarasyon ke Trump fè ke li kapab tèmine oubyen ranvwaye eleksyon kongresyonèl ki pral fèt an novanm 2026. Ban m repete l ankò pou w tande. Si w gade nan ekran an la a, w ap wè l make Top Stories, sa vle di istwa k ap fè aktyalite a. Se deklarasyon ke Trump fè ke gen yon posibilite. Li kapab tèmine oubyen ranvwaye eleksyon kongresyonèl ki pral fèt an novanm 2026. Medam e mesye, ban m eksplike n yon bagay pou nou konprann. Eleksyon sa ki pral fèt an novanm 2026, lemond antye, lemond antye, depan de li menm. Se pa sèlman Lèzetazini Mwen di, lemond antye depan de rezilta eleksyon sa. Malgre se yon eleksyon ameriken, se sitwayen ameriken ki ka vote, men, zye lemond antye fikse sou eleksyon kongresyonèl ki pral fèt an novanm 2026. Chak moun gen yon enterè nan rezilta eleksyon sa. Li pa yon bagay piti, li serye e lemond antye ap tann kisa pèp ameriken an pral fè. Ke se peyi ki zanmi Lèzetazini, ke peyi ki ènmi Lèzetazini, yo gen yon enterè nan rezilta eleksyon sa. Eleksyon sa ki pral fèt an novanm la, se la ke yo pral chwazi kiyès, ki pouvwa, ki pati politik ki pral gen kontwòl kongrè. Eleksyon sa nou pral chwazi depite, senatè, jij, tout kalite moun. pou ranpli de pozisyon kle Ozetazini. Lè lwa ki pral nan peyi sa a yo pral detèmine selon sa ki fèt an novanm k ap vini la a. Li pa yon ti bagay. Eleksyon sa a selon mwen menm, li pi enpòtan ke eleksyon ki pral fèt an novanm 2028. Paske medam e mesye. eleksyon an novanm 2028 kapab enfliyanse pa rezilta eleksyon ki pral fèt la an novanm. Sa vle di, chak grenn moun ki la a, yo dwe fokis sou eleksyon kongresyonèl ki pral fèt an novanm 2026 k ap vini la a. E se rezon sa a, ki fè ke depi jodi an la nou kapab wè pi gwo istwa k ap fè aktyalite a se deklarasyon ke Trump fè ke li kapab tèmine oubyen ranvwaye eleksyon kongresyonèl an 2026. Mentnan an nou fè yon pale sou strikti eleksyon Ozetazini.

Li pa lèse menm yon ti vigil, yon ti espas pou ke prezidan an oubyen branch egzekitiv la pou l ta li menm menm avèk pwòp fòs pa l tèmine oubyen ranvwaye eleksyon pou kongrè. Lè pou eleksyon fèt Ozetazini, se kongrè ki bay li. Se pa prezidan an. Se eta yo ki administre eleksyon. Chak eta responsab pou eleksyon lakay yo. E pandan eleksyon ap fèt, medam e mesye, se kongrè avèk le tribinal dèzetazini, enkli kou siprèm, ki gen responsabilite pou des eleksyon des Etazini. Menm lè ta genyen emèjennsi nan peyi a Ozetazini, menm lè ta gen lagè oubyen dezas natirèl, Pa genyen yon fason legal oubyen de mekanik ki egziste pou prezidan an li menm sèl ta sispann eleksyon nasyonal. Nou tande byen, menm lè ta gen lagè, menm lè ta gen yon dezas, Natirèl, Prezidan an pa kapab tèmine oubyen ranvwaye eleksyon. Menm lè Trump ta di l li ta vle fè l men lwa a pa pèmèt li. Now. Tande byen, tout sa ke m di la yo, li ekri nan lwa a. Men èske prezidan sa a pral respekte sa ki ekri nan lwa a? Èske pouvwa ki la a kounye a la a, Kongrè ki genyen jodi an la a, Pwal anpeche prezidan an fè sa. Eske menm lèl ta fèl yo pap inyorel. Eske moun sa yo kel mete an plas la nan tout seksyon nan peyi a pap fè sa kel mande a. Se sa a medam e mesye ki kreye enkyetid la. Paske pa gen pèsòn ki konnen ki sa Trump kapab fè e ki sa kongrè ki la a ki lèse prezidan an pran pouvwa l la ki sa l ka fè. Bagay sa a se li menm ki kreye enkyetid Ozetazini. Tout jouk pase la yo. Nap pale de kisa? Venezuela. Now, pa bliye, genyen yon lòt gwo dosye ki tap diskite avan Venezuela. Kisa ke l te ye? The Epstein document. Dosye Epstein yo. Men, Trump fè yon gwo bagay, l al ranmase Nicolas Maduro, e istwa sa, li konplètman kraze. afè koze Jeffrey Epstein nan. Paske medya a, li sèlman kouri dèyè istwa ki pi cho. Men jodi an la a, istwa cho k parèt la a, se sa m montre nou la a, deklarasyon Trump ke li kapab tèmine oubyen ranvwaye eleksyon federal. Men sonje byen m di nou ankò, lwa federal pa bay prezidan sa a otorizasyon sa a. Men, malgre l pa bay li, sa pa vle di ke Trump li menm pèsonèlman, li pa ta vle tèmine eleksyon an 2026. Ki sa k rive? Trump te toujou nan tèt li, vle sispann eleksyon. An 2020, li te pale de sa. Malgre l pa gen otorite pou l te fè l, men kanmenm, li fè konprann ke li kapab tèmine eleksyon. Otrejou, pandan ke l te chita ansanm avèk Zelensky nan yon reyinyon, Trump te fè yon deklarasyon ki te fè anpil moun grate tèt yo. Ban m fè n tande ki kesyon yo te poze Prezidan Zelensky.

We can't do security we need maybe how to say we need a truth yes everywhere in the battlefield in the sky in the sea yeah to make possible for people to to to do democratic open legal legal elections.
Men kesyon an. Mwen konprann kounye a la gen lagè nan Ikrèn. Men si ta vin gen lapè, èske ou prè pou fè eleksyon? Zelensky te reponn, Absoliman. Nou prè pou nou fè eleksyon. Men ou konnen byen kounye a la nou nan lagè, nou pa kapab fè eleksyon pandan lagè. Men, si ta gen lapè, n ap prepare pou sekirite pou nou kapab fè eleksyon ki lib e jis nan peyi a. Sa a se te deklarasyon. Prezidan Zelensky, a kesyon ki te poze a li menm sou eleksyon paske peyi a gen lagè. Aprè Zelensky te fin fè deklarasyon sa, ban m fè n tande kisa prezidan an li menm, Trump, ki te chita bò kote l, kisa ke l te di.

Ki sa prezidan an di? Li deklare, sa vle di, ou vle fè m konprann, si dezan, twazan k ap vini la a, ta gen yon gè, pa gen eleksyon ankò? Alò, li di l an plezantri. Men medam e mesye, se nan ti plezi sa yo bagay serye regle. Sa ke l di la a, li se yon deklarasyon serye. Li di ke ou vle di m ke si ta gen yon gè, mwen ta nan yon gè avèk yon peyi kèlkonk, p ap gen eleksyon? Trump. E jodi an la a, nou wè ke Trump leve nan yon atitid, ki ta vle fè konprann ke l kapab deklannche lagè avèk plizyè peyi. E daprè li menm, si gen lagè, pa dwe genyen eleksyon. Now, si vrèman ta gen yon gè Ozetazini, eske lè Repibliken pap dakò avè l pou yo pa fè eleksyon? Now, men sa pou konprann nan sitiyasyon sa a. Il est vrai prezidan an, li pa kapab inilateralman tèmine oubyen ranvwaye eleksyon. Men Kongrè kapab ede l akonpli l. Akonplis ke l mete nan yon seri de depatman kle kapab ede l akonpli l. Li kapab osi kreye dè sikonstans ki rann li enposib pou moun al vote. Non sèlman pou moun al vote, men osi rann li difisil pou eleksyon an fèt. Pa egzanp, li kapab deplwaye gad nasyonal nan tout eta yo, kreye entimidasyon pou moun pa al vote. Oubyen, mete sou plas yon fason pou rann li difisil. pou moun deplase pou al vote. Donk, yon prezidan ki gen nan panse l pou l kapab tèmine eleksyon, li gen plizyè fason l kapab fè l, menm lè li pa dirèkteman envoke pou l tèmine eleksyon an. Men pandan ke n ap pale la, se sa ke prezidan an deklare. An un sans, ou fè m sezi, sa son sipriz ke li pou ou menm. Alò ou vle fè m konprann, si gen lagè, pa gen eleksyon. Donk si ta gen yon gè ki deklanche, nou pap ka fè eleksyon. Avèk yon deklarasyon parèy, prezidan an montre li gen dezi pou l ta an un sans tèmine oubyen ranvwaye eleksyon. Mentnan an nou mete sa de kote pou yon ti moman an avanse. Pandan ke n ap pale la a gen anpil sondaj ki fèt ki montre prezidan an pa popilè Ozetazini. Plis pase 60 pousan ameriken deklare yo pa dakò nan jan ke prezidan Trump ap gouvène peyi a. Pwomès ke l te fè pa akonpli. Sa vle di pèp la li pa kontan. nan jan peyi a li menm l ap avanse. E bagay sa a, li kreye yon pwoblèm pou Prezidan Trump. Semèn sa la a, Trump te konvoke yon reyinyon avèk 70 repibliken. Yo te chita, yo t ap diskite plan pou eleksyon ki pral fèt an Novanm. Pandan rankont lan, Trump t ap pale. Li te fache paske li santi ke pèp ameriken an pa renmen l. Malgre nan televizyon, li demanti tout sondaj ki fèt yo, men Trump konnen trè byen li pa popilè. Medam e mesye, pandan rankont sa, bagay sa t ap domine panse prezidan an. Du fait ke l pa popilè Ozetazini, plis pase 60 pousan pèp ameriken an deklare yo pa renmen fason ke l ap gouvène peyi a. Bagay sa a t ap domine panse l. Prezidan Trump te pran lapawòl pou l adrese 70 repibliken sa yo ki te devan l. Men sa ke l di. Li di, Mwen swete nou te kapab eksplike m kisa ki nan panse piblik la. Mwen swete nou, lè Repibliken, te kapab eksplike mwen, fè m konprann, What the hell is going on with the mind of the public? Mwen ta vle, mwen ta renmen, mwen swete nou te kapab eksplike mwen sa kap pase anndan panse piblik la. Paske Tout sa ke nou fè yo, yo bon. Alò, sa a se entèpretasyon pa l de travay li. Li kwè ke the policies, lè lwa ke yo pase, yo bon. E li gade, li wè deyò a la a, Popilarite l anba tè. Nan sans sa a, li bezwen pou ke lè Repibliken eksplike l sa k ap pase nan panse pèp la. E l te kontinye pou l di, You got ta win the midterm. You have to win. Fò w genyen midterm nan. Sa vle di eleksyon k pral fèt an novanm nan la a. Ou pa gen chwa. Fò w genyen l. E l pral esplike pou ki sa. Paske, si nou pa genyen midterm nan, yo pral jwenn nenpòt rezon pou yo impeach mwen. Sa se Trump ki tap pale. Ou pral degaje ou fè sa ke w kapab pou genyen. Paske si nou pa genyen eleksyon sa, si nou pa genyen l, yap enpitch mwen. Sa se Trump kap pale. Paske l konnen tout sa ke l fè nan peyi a. Li di ke y ap jwenn yon fason kanmenm pou yo impeach me. Al get impeach. Sa se prezidan. Li konnen trè byen nan ki moman ke l ap viv la. Li konnen byen ke dè choz ke l fè yo pa popilè. Anpil nan yo ilegal. e malgre l konnen trè byen ke tribinal oubyen kou siprèm dè Etazini ba li iminite men li pa gen iminite kont enpichment. Kongrè kapab enpich li. Kongrè kapab vote pou yo mete l deyò si gen yon majorite Senateur ki vote pou li. Li konnen sa. Kou Supreme ba li yon iminite absolu men Kongrè toujou gen pouvwa. Men, li sèlman kapab efektiv si ta gen yon lòt pati politik ki pran kontwòl Kongrè. An nou di, an novanm k ap vini la a, pèp ameriken an konprann responsabilite l, ou menm ki chita la a ki santi dwe gen yon chanjman ou leve, w al vote, ou patisipe. Ou bay Yon majorite demokrat endepandan pou pran kontrol kongrè wi teyat sa koripsyon sa yo kapab tèmine el konnen sa trè byen kèl sote li konprann sa kap pase la medam e mesye tande byen Bagay ki prepare pou al fèt si demokrat ta pran kontwòl peyi a. Se bagay serye. Paske me sa k rive la a. Anpil ameriken pat panse ke sa demokrat t ap di yo se verite ke yo te ye. Lè yo te di pèp la si n ta eli prezidan sa a. Li pwal ranvèse gouvènman an. Li pwal gouvène tankou yon diktatè. Yo pat kwè sa. Yo panse se te blofe oubyen se te pawòl bagay kanpay. Kamala Harris te pale tankou yon pwofetès pou l te di kisa Trump pwal fè si l ta monte sou pouvwa a. Li fè pi mal ke sa ke manmzèl te di. Se bagay serye. E medam e mesye, tout moun ke li mete sou pouvwa yo, yo ede l fè yon seri de bagay ki ilegal. Moun sa yo, yo pa genyen iminite. Se sèl prezidan an ki gen iminite. Now, avan prezidan kite pouvwa a, nou kwè ke li pwal padone yo tout nèt. Se posib, paske li deja di sa. Li pwal padone yo. Men, me pwoblèm nan. Menm lè prezidan ta padone moun sa yo, prezidan an pa gen pouvwa pou l padone krim ki fèt nan eta yo. Li ka padone yo pou krim federal, men l pa kapab padone yo pou krim ki fèt nan eta yo. Chak eta genyen endepandans pou yo mennen moun sa yo a lajistis. Sa vle di tout moun ki te fè krim avèk prezidan an, pansan ke prezidan an kapab pwoteje yo, sa a se yon erè, paske prezidan an, pa kapab retire krim ke yon moun fè nan eta yo. Kòm mwen deja di nou, pandan rankont sa, Prezidan an te deklare li ta vle pou yo tèmine eleksyon k pwal fèt an novanm nan la. Now, nou konnen Trump, le pli souvan lè l di bagay sa yo, li di yo an plezantri. Paske Dalo panse se jwèt ke lap fè, men kwè m, Trump pap jwe. Li konnen byen sa ke lap di a. Pandan ke l tap pale avèk lè Repibliken, li tap eksprime mekontantman l, e li kòmanse pale kont lè Demokrat. Li di ke poukisa menm pou n al nan eleksyon avèk yo? Ban m fè n tande deklarasyon ke Trump li menm li te fè pandan ke l t ap pale. We had the worst president, did the worst job, they had the worst policy, how we have to even run against these people.
An palan de demokrat, yo te genyen pi vye prezidan, l ap pale de Joe Biden, e yo te gen pi move lwa, vye lwa nan peyi a. Poukisa menm pou n al nan konpetisyon oubyen nan eleksyon avèk moun sa yo? Sa a se premye deklarasyon ke l fè. Sa vle di.

Nan tande byen! Sa ke l di la, li enpòtan, li serye. Men, tande ki jan ke l di l. Li di ke, Mwen te kapab di pou yo cancel eleksyon an. Yo dwe cancel eleksyon an. Men m pap di sa paske si m di li, fake news pwal rele m yon diktatè. Paske yo toujou rele m diktatè. Now, m vle pou konprann jan ke l di l la, se yon jwèt sikolojik ke l jwe la. An un sans, li di l, men l pa vle w konprann ke l di l. Li di l yon fason pou w kapab panse l ap plezante. Se pa vre. Li reyèl. Trump vle elimine eleksyon 2026 paske li konnen trè byen Selon tout sondaj ki fèt, Demokrat pwal pran kontwòl Kongrè. Daprè tout sondaj ki fèt, menm lè Demokrat pa ta pran kontwòl Sena a, l ap pran kontwòl Chanm dè Depite, lajan an, bous la, mezon an, kontwòl lajan an. Daprè Trump, Si l pa gen kontwòl lajan, li pa gen kontwòl anyen. Se lajan an ki pèmèt ke li kapab kontwòle yon seri de bagay. Paske se a lèd kongrè ki kontwòle pa de, pa repibliken kounye a la a, ke li kapab siyen lòd ekzekitiv, anpeche lajan al depanse nan yon seri de eta demokrat. Lòske l siyen, Kongrè obsève l, paske se Repibliken k ap gouvène. Èske nou konprann? Donk, plim ni an vin gen valè, paske Repibliken sipòte desizyon yo. Malgre yo kraze pouvwa Kongrè, men Repibliken pa gen pwoblèm. Paske Prezidan an, se Prezidan pa yo, yo marande avè l, menm lè pouvwa li. Li kraze. Menm lè prezidan an kraze pouvwa kongrè, men lè repibliken pa gen pwoblèm avèk sa. Pa egzanp, Trump leve, inilateralman, al ranmase prezidan Nicolas Maduro nan peyi l, mennen l Ozetazini. Li pa menm kontakte kongrè. Li pa menm. bay Kongrè notifikasyon. Men sepandan, Trump te deja fè egzekitiv lwi li yo konnen, al cheke pou nou wè, li nan jounal la, Trump te deja di a egzekitiv sa yo bilyonè ki fè envèsyon nan gaz yo, Kel al pran Nicolas Maduro. Men kongrè pa konnen. La lwa mande kongrè dwe konnen bagay sa yo. Men Trump deside li pap di kongrè l men l di aligak yo. Sa medam se mesye se konsa diktatè travay. Paske Ozetazini jodi an la a lap gouvène. avèk aligachi. Elon Musk retounen nan politik. Li deklare li pral depanse dè milyon dola pou ke Trump pa pèdi eleksyon an novanm kap vini la. Elon Musk tounen. Malgre tout bagay ki te pase. Kote ke Tesla te pyetine, men Elon Musk retounen ankò nan politik e l deklare li pral depanse dè milyon pou ke Demokrat pa pran kontwòl Kongrè an Novanm 2026 k ap vini la a. Medam e mesye eleksyon sa a se yon eleksyon serye an Novanm M pa konnen ki jan m te kapab eksplike nou enpòtans li. Men Trump, bò kote pa l, vle kontwole eleksyon an pou ke pèsòn pa pran kontwòl li an novanm. An nou tande. You gotta win the midterms, cuz if we don't win the midterms, it's just gonna be, I mean, they'll find a reason to impeach me. Trump di a Repibliken yo, Ou dwe genyen eleksyon midterm ki an Novanm k ap vini la a. Paske si w pa genyen eleksyon an, yo pral impeach me. Mwen pral impeach. Yo ka mete m deyò. Nan sans sa w pa gen chwa. Nou pral fè sa ke nou kapab pou nou genyen eleksyon an. Se sèl fason sa pou m ret sou pouvwa. Fò ke w genyen eleksyon an. Because I will be impeach. Li konnen sa. Li wè men an k ap ekri sou tablo a. Li pa gen chans si demokrat oubyen yon lòt pati politik pran pouvwa a oubyen de moun kle sou plas li konnen byen se de jou k ap konte pouvwa l Ozetazini. Apre novanm 2026, medam e mesye, nou pral konnen kote US pwale.

Li kwè sa. Li konnen l. Medam e mesye, tande byen. Nou nan yon moman vreman, vreman kritik. Ozetazini, politik, ekonomik, se yo menm k ap pale. Lajan se li menm ki fè eleksyon. Vot se li menm ki fè eleksyon. Mwen konnen trè byen y ap manipile sistèm nan. Men, se pa nan fason ke w panse a. Paske li difisil pou yo ta fizikman. manipile sistèm nan. Sa vle di, chanje vot yo. Sa pa ka fèt. Sa difisil pou l fèt. Men men sa ki ap fè. Y ap kreye de baryè pou al vote. Yo pa p kite l konvenyan. Se posib nan zòn ke w ye a, pa p gen anpil plas pou al vote. Se posib l ap mande pou w fè yon sakrifis, pou w vwayaje nan lòt vil pou al vote. Se posib jou vot la, ou dwe travay. Tout bagay sa yo, se pou kapab kreye yon sitiyasyon kote ke ou menm, ou deklare, vot mwen an pa enpòtan. Mwen se yon sèl grenn moun, m pap al vote. E medam e mesye, lè w pa al vote a, ou vote pou enmi an. Tande byen. Mwen tande souvan gen moun ki di a, yon sèl ti vot mwen, sa pa gen, pa gen efè. M pa ke yo menm konte vot mwen an. Se sa ke yo vle yo panse. Men koute frè mwen, vot ou a, se li menm. ke nap tann pou gen viktwa a. Vote pa w la. Paske objektif yo se anpeche moun al vote. Paske yo konnen mwens moun ki vote, se plis viktwa yo kapab genyen. Plis moun ki al vote, yap pèdi. Ou ka imajine, si l te popilè, li patap gen pwoblèm pou moun al vote. Men l konnen trè byen. Bagay ke yo fè yo, yo pa an favè pèp. A koz de sa, y ap eseye siprese vot, kreye de pwoblèm pou pa ka al vote. Men tande byen, ou gen yon responsabilite moral pou al vote. Si ou respekte lavi ou, si ou respekte mond lan, Si ou respekte desandan ou, ou dwe al vote. Ou dwe al vote. Ke ou al vote pou, ke ou al vote kont, se pa sa ki enpòtan. Ou dwe al vote. Al vote bagay ke ou panse ki bon pou ou a. E pa kite pèsòn enfliyanse vot ou. Fè pwòp rechèch pa w. Ale nan vil yo. Gade kiyès ki kandida. Kisa ke yo reprezante. Kisa ke yo ka fè pou ou. Ou dwe konnen sa k ap pase nan tout vil, nan tout zòn ke w ye. Li enpòtan. Si w abite nan yon asosyasyon, nan yon zòn ki gen asosyasyon, yo toujou gen vote. Al vote! Pafwa, asosyasyon yo deklare nou pwal ogmante frè ke nou chaje a. E yo voye yon papye mande pou moun al vote. Ou wè li ou pa menm okipe l. Ok, yo vote, yo chaje ou. Pafwa yo deklare nou pwal ajoute yon taks nan vil la. Yo voye l ba ou lakay yo mande pou al vote, ou pa janm parèt. Ebyen sak parèt la yo vote. Eske nou konprann? Tout bagay kap fèt nan yon vil yo konsène w. Ou se yon sitwayen. Se ou menm kap gouvène. Tande, se ou menm kap gouvène. Paske malgre medam e mesye nou wè gen prezidan sou pouvwa, gen senatè sou pouvwa, depite ki sou pouvwa. Men se ou k voye yo. Se ou k al vote yo. Donk se ou menm ki sou pouvwa. Alò lè moun nan moute sou pouvwa a, li inyore w, li fè sa ke l vle, ebyen ou menm mete l deyò. Next time, la pwochèn fwa ki gen yon eleksyon, pi entelijan, etidye moun yo pi byen. Se konsa eleksyon fèt. Men si ou pa patisipe, ou lèse tout bagay ale ale, se ou k ap peye. Ou gen pitit ou lekòl. Yo mande pou paran an vin nan reyinyon. Ou pa vini. Y ap vote pou chwazi yon sipèentandan. Ou pa vini. Ebyen pa gen pwoblèm, yo pral chwazi yon moun ki pa wè enterè pa w akè. Se konsa ke l ye. Paske sa ki bon nan yon peyi demokratik, se lòske yo lèse pèp la vote. Sa a se pi gwo dwa ke w genyen. Donk si w pa egzèse l, kisa menm w ap fè nan peyi a? Ou dwe egzèse l. E lè w fè sa, y ap konnen pwisans ou. Paske ban m di w sa k rive. Aprè eleksyon an, gen de sondaj ki fèt pou yo gade konbyen moun ki vote. Ki jan de moun ki vote? Si se Ayisyen, si se Kiben, tout moun nèt, yo gen fason pou yo konnen ki gwoup k al vote. Yo gen data a. Lè yo gade data a, yo wè Ayisyen an vote anpil. Sa a li enpòtan. Paske si genyen 500 mil Ayisyen nan yon zòn, 3 ka al vote nan eleksyon. Se gwo bagay. Ou ka chanje rezilta a. Paske rès yo pap al vote, men ou menm ou avanse, ou montre fòs ou. Yo pa kapab inyore ou. Yo pa kapab inyore ou. Sa m di w la a, se verite. Yo pap kapab inyore ou. Paske yo gade epi yo wè data a. Ki gwoup ki vote plis? Ebyen moun sa, sa l pral fè? Li pral fè sa ke l kapab pou l koutize gwoup sa a. Men si ou pa patisipe, ou la a se tankou ou pa la a. Y ap inyore ou. E kòm mwen toujou di m konnen trè byen, se sèlman moun ki sitwayen k ka vote. Men sa pa vle di. ke ou menm ki pa sitwayen ou pa ka patisipe. Se lajan ki fè eleksyon, kontribye, bay donasyon, bay tan ou, ede yon moun, edike moun ki pa konnen ke ou konnen k ka vote. Pase pafwa gon yon seri de moun ki sitwayen, li sèlman fè l pou l ameriken, men l pa patisipe nan pwosès yo. Men si ou nan zòn nan ou konnen moun sa a. Ou gon plis konesans ou konprann bagay yo. Ou gen yon responsabilite pou ede moun sa konprann responsabilite l. Lè sa, menm lè w pa al vote, si l al vote, se ou menm ki vote. Li se yon chèn dinyon. Yonn ede lòt, yonn fè lòt konprann bagay yo, e nou tout ansanm. nou kapab ranpòte laviktwa. Se responsabilite ou pou al vote an novanm. Depi jodi an la a, travay la kòmanse. Kòmanse fè rechèch, chache resous, prepare kat de vot ou. pou ke an novanm 2026, pèsòn pa anpeche w al egzèse dwa ke w genyen anba konstitisyon Dèzetazini.